Bonjou bonjou bonswa kòman nou ye de pa dam mande lè nap gade videyo sa kòman nou ye zanmi kòman sa ye pou nou kòman sa mache pou nou e byen avan ki tem kòmanse pa remèsye zanmi mwen yo ki deja fè pati manm fanmi sa chè youtube la pa bliye se yon fanmi a wè se yon fanmi e wòl fleri stil jil non chè youtube la ou menm sa se chèn paw la chè youtube paw la. Degaje w si potko fè pati fanmi an, degaje w pou vin enkli anndan fanmi sa a. Kòman nou ye? E mwen remèsye ou menm ki deja abòne avèk chèn YouTube la, e ou menm tou ki potko abòne nan fanmi sa a, degaje w pou abòne le pli vit ke posib, pa bliye ke chèn YouTube sa a se chèn YouTube pa w la, Erol Fleristil. Kòman pou abòne? Anba videyo a gen yon ekriti wouj ki di s'abonner si telefòn ou an an fransè, si l an espanyòl ap di suscribe, si l an anglè ap di subscribe. Ebyen wap ka. Klike sou li yon ekriti wouj, gen yon ti klòch kap monte, wap klike sou ti klòch la, wap retire sou pèsonalize wap voye sou tout, wap gen aksè pou resevwa yon notifikasyon a chak fwa nou pibliye yon nouvèl videyo. Jodi a nou vin pale eske distans ka chanje relasyon, ka separe relasyon 2 moun. Nap vini tou ale. Ann ale, ann antre nan deba a. Gen moun ki souvan di konsa distans. Chanje relasyon yo, separe relasyon 2 moun. Swa 2 moun ki marye, oubyen 2 moun ki zanmi, oubyen tou 2 moun ki fiyanse. Gen anpil moun ki konn itilize woulib sa a pou yo souvan itilize slogan sa a lè yo te gen yon relasyon avèk yon moun, lè te gen yon moun ki te pwòch yo, yo vini chanje repiblik, swa moun nan ap viv sa, youn ap viv Ayiti, oubyen lòt la ap viv Sendomeng. Brezil, Chili, Kanada, Etazini, Lafrans, etc. Yo souvan di konsa ke lè relasyon an pa mache, se paske distans la twò lwen pou yo, relasyon an pa ka fèt, pandan se tan 2 moun yo ap viv nan 2 peyi diferan. Eske se vre? Mwen t ap kominike avèk yon demwazèl k ap eksplike m ke li te genyen yon fiyanse epi, Mesye a te fè bag pou li, sa vle di depi ou wè bag fèt, sa vle di gen fi, se fiyanse, sa vle di moun sa yo se moun ki te prè a maryaj. Ebyen mesye a vin kite an Ayiti, mesye a ale nan yon lòt peyi, lè mesye a ale nan yon lòt peyi, li di mesye a rele l di konsa ke relasyon an pap ka mache paske y ap viv nan peyi diferan. M ap poze tèt mwen yon kesyon, èske se yon verite, èske te gen renmen la a vre? Paske kote ki gen renmen, Lè de moun yo ap viv nan peyi diferan, sa kapab pèmèt ke moun yo kominike pi fasil, sa kapab kominike pèmèt ke lanmou moun yo pi grandi, sa kapab fè ke youn kominike avèk lòt. E lè n pran le ka de fiyanse a menm, sa vle di sa kapab bay nèg la plis anvi, plis agiman pou li rantre fi a ale nan peyi kote l ye a, ou di mwens pou li retounen Ayiti pou l vin okipe fonksyon l. Paske, pa bliye ke lanmou, yo di konsa ke lanmou pa gen baryè. Sa vle di, lanmou pa gen fontyè pou li. Sa vle di nenpòt peyi w ap viv la, nenpòt kote w ye a, depi w te renmen moun nan, pwofiramezi se grandi lanmou sa a ta sipoze plis ap grandi lakay ou. Si si tout fwa ke lanmou an te byen fonde. Vwala, ke gen moun ki konn vin nan vi w, moun nan vin vini se yon vakans li vin pase. Pandan l vin pase vakans la, kou lè vakans la fini, l ap vire, l ale fè wout li paske li pa t vini pou li te rete. Men mentenan kounye a la, ann pran le ka de zanmi, De moun ki te byen, de nèg ki te konn byen, ki te byen, ki t ap fè tout aktivite yo ansanm, kounye a youn kite lòt nan yon peyi, youn ale nan yon lòt peyi, kounye a w ap wè li fasil pou w wè nèg sa a pou li separe zanmi avèk lòt zanmi an, sitou si l ap viv nan yon peyi ki siperyè avèk peyi kote w ap viv la, si peyi l ap viv la se yon peyi ki gen plis ekonomi, kò la gen mwens ekonomi, w ap wè nèg sa a souvan ou ka kòmanse pa. Wap ekri nèg sa a nan telefòn, lè w ekri l mesaj, li ka pran de, twa, kat jou avan li li mesaj la. E lè l fin li mesaj la, li ka pran twa, kat, senk jou avan l fè w repons. Obofiramezi konsa konsa, wap wè nèg sa a menm mesaj ou l ap vin rive pa li. Sa a fè m santi ke se paske pat gen yon zanmi, pat gen yon amitye vre. Kote ki gen amitye, distans, fontyè pa ka separe zanmi yo. Ok, n ap vini toutalè. Vwala nou retounen De nèg ki byen, de nèg ki zanmi, se fòk youn toujou ap panse avèk lòt. Pafwa, moun nan konn rive nan yon sitiyasyon, li menm bliye vye moman nou te konn pase ansanm. Li menm bliye move moman, move sitiyasyon, jan n te konn ap dòmi, jan n te konn ap viv. Men kounye a la a, bagay yo vin chanje pou li, kounye a li prèt pou bliye yo. Ou menm jodi a, m ap vin di ou ke nenpòt jan sa te ka ye, nenpòt peyi w ap viv, pa janm bliye yon zanmi w. Pa janm imilye yon zanmi w, pa janm bay zanmi w do. Paske gen zanmi ki vo lajan. Gen zanmi ki plis ke lajan. Vwala, gen zanmi ki plis ke lajan. Ou menm ki te gen yon vye zanmi w, ou te santi w te siperyè avè l pouvi ke ou te gen lajan, ou gen plis lajan pase l, ou gen plis bagay nan men w pase l. Enben jodi a m vin di w, pa itilize pon sa a, pa itilize kafou sa a, pa janm itilize koridò sa a pou di konsa ke Se pa rapò avèk distans ki chanje amitye nou. Paske 2 moun ki alèz, 2 moun ki byen, distans pa ka chanje amitye yo kèlkeswa lè sikonstans. Ebyen, mèsi, n ap rankontre nan yon pwochèn videyo. A la pwochèn. Babay. Pa bliye se te frè w Erol Fleuristil Gilles ki vin t ap pale w, ki di konsa ke distans pa ka chanje amitye 2 moun ki byen. Dakò, bay bay, a la pwochèn, n ap wè. Toujou pataje videyo yo, toujou. pou plis moun ka wè yo, abòne avèk chèn youtube la pou nou ka gen plis popilarite epi pandan tout tan nou gen plis popilarite se plis nap travay pou ou plis nap travay pou ou se plis nap mete lajwa sou kèw plis nap mete lajwa sou kèw se plis nap vini avèk bon konsèy pou ou mèsi babay pa bliye chèn youtube la Erol Fleuristil Jules ou menm ki potko fè pati manb fanmi sa degajew kouri dan limedya pouw fè pati manb fanmi an paske Se sosyete pa w la. Sosyete pa w la, ou menm degaje w nan fanmi an pou w fè travay ou kòm sa dwa. Ki travay w ap fè? Se pataje videyo yo, abòne, envite zanmi w abòne, envite de, twa, kat zanmi abòne pou plis moun ka wè videyo yo. Mèsi, babay, a la pwochèn.